pou le pep ayisyen. Sa se frè Marlon? M konnen kreyòl mwen on ti jan lou men m vle w byen tande sa m gen pou di nan videyo sa pou ede le pèp ayisyen avèk enfòmasyon de la finans. Mèsi. Tit video a se Enpòtans de ti fon de ijans. Avèk enpòtans de ti fon de ijans, m vle w koumanse avèk 1000 dola. Pou ki rezon m vle w koumanse avèk 1000 dola? Ou ka gen yon sitiyasyon ki rive w ki ou bezwen pou ranje kawotchou nan machin, Si kaoch ou vin plat, ou ka ranje avèk kòb sa. Men, si ou pa gen kòb sa pou ranje machin ou ou ap gen sitiyasyon ki tèlman difisil paske ou ap vle mete l sou credit card, e lè ou fè sa, sa ap fè ou gen plis dèt ou ap. Prete kò pou ranje, men lè ou gen fon de ijans, ou ka jis itilize kòb sa pou regle bagay la. Lòt bagay ki ka rive w, se si ou gen pou ale nan lopital, yon bagay rive w, ou malad, ou fè yon aksidan, si ou gen fon de ijans, ou ka peye deductible asirans. Kòb ou dwe peye asirans pou regle afè sa. Se rezon sa mwen ankouraje moun pou gen mil dola nan ti fon de kòb de la ijans. Ti fon de ijans tèlman enpòtan espesyalman pou moun ki gen dèt. Rezon. Siw gen dèt wap peye wap mete plis kòb sou li pou retire dèt la ou gen on sitiyasyon ki rivew machin ou pa vle start siw gen on bagay ki rivew ou gen pou al nan lopital ou gen lòt bagay ki rive frijidè kraze ou gen on lòt bagay ki rivew nan kay la ou gen pou ranje Fon de ijans, Ti fon de ijans sa 1000 dola sa ou ka itilize and lè ou itilizel sa ou gen pou fè peye minimum sou dèt yo or sispann peye dèt la ranplir 1000 dola grandi kob la pou li vin 1000 dola ankò ou komanse fin peye dèt la. Lè ou fè sa, w ap w ap wè ou p ap gen anpil strès konsa. Strès la vini paske ou pa genyen kòb la and w ap panse w ap panse pou ki rezon m pa ka regle afè a. So pou moun ki gen dèt, sa se yon bagay ki tèlman enpòtan. En pou lòt moun ki pa gen dèt, on fon de ijans enpòtan paske siw pa gen kòb nan bank wap mete sou credit card konnya ou gen dèt en konnya wap mete stress sou tèt ou. Map bay on egzanp de on moun ki rele Johnny ki te utilize fon de ijans. On egzanp, Johnny li te gen 1000 dola nan kont separe, pa menm kont li itilize pou peye tout bil yo, li gen on kont separe ki gen 1000 dola sou li pou ijans sèlman, sitiyasyon ijans. Li pa marye si li pa gen on sitiyasyon ijans. Pou rezon sa a, Janny li te yon jou kondi machin li, lè li kondi sou lari a, machin nan kanpe. Li pa konnen, li rele asirans, yo voye yon kamyon vin pran machin nan, mennen nan mekanik, and lè yo tcheke tout bagay yo te gen pou ranje motè a machin nan, and. Tout kòb li te gen pou peye, li te gen pou peye paske deductible li te sèlman 500 dola, so li peye kòb sa pou regle, pou ranje tout bagay sa sou machin li. So aprè sa li ka kondi, fè sa li gen pou fè and li te gen dèt li tap peye paske li te gen 10 mil dola dèt. and li te peye plis kòb sou dèt la so li te konnya peye minimum li pran kòb li te konn peye plis sou dèt li metel pou ranplir mil dola paske li te rive 500 dola aprè li fin ranplil li kontinye fin peye dèt la and konnya li kontan paske li te gen ti fon de ijans. Se rezon sa li enpòtan pou ou gen ti fon de ijans. Pa bliye peze bouton siskri pou w jwenn plis enfòmasyon de finans pou ou konnen kòman pou w jere kòb la. Video sa yo se pou le pèp ayisyen avèk video sa. M vlew kite avek on vès nan bib provèb chapitre 13 vese 11 ki pale sou koman on moun avek richès si li gen kob la si li just depanse kob depanse depanse li pa konnen koman poul jire. li pa fè sans lap si li pa manije kòb li byen lap diminye men siw piti a piti grandi kòb la menm jan avèk fon de ijans ou piti a piti grandi piti a piti kòmanse avèk pi piti dèt grandi grandi fin peye rès dèt yo lèw fin peye pi piti ou ale sou lòt. Ou peye lòt la, and ou peye lòt, ou fin peye tout dèt yo, ou grandi fon de ijans pou li pa vin on ti fon de ijans men on gran fon de ijans, and then koumanse swiv lòt etap yo, sa ap vin pi pi bon pou ou, and ou ap rive nan on pi bon sitirasyon. Ankò, sa se frè Marlon ki ap fè video a. pou le pep ayisyen.